Sa w ka fè a, se avè l ou kapab soti, se avè l ou kapab rich avèk yon ide, e tout sa ou te gen pou di. Amen.
Ohh mwen kontan nan avèw e nan Facebook live la e mwen menm se Agronom Persilien Lapera espesyalis m se an.

Mwen fè evaj anpil mwen se fè ti gen antrepriz mwen kap mache se an elvaj pè tankou pè egzanp yon moun ki genyen yon espas kèl swa espas kew genyen kew te an pwovens ou te nan milye riral ou te nan vil ou kapab itilizel ou kab itilizel pouw fè kwak se swa keswa ou gen bezwen se sèlman mete may nan tèt ou pouw devlope Sa w genyen an, pou w devlope sa w genyen an. Pa egzanp mwen menm ki nan milye vil pwovens, m ap ba w egzanp pa m avan, ke mwen gen yon espas ki kapab, ki pran 4 mè kochon pa egzanp, sa se yon egzanp ke m bay pou tèt pa m. Si yon moun ki gen moun pa w ki nan milye riral ki te kapab fè elvaj sa a tou, pase gen dechè e kwizin yo defwa nou jete yo, gen dechè mache yo ke nou rete pre yo nou jete yo, ke nou kapab itilize yo nan alimantasyon an. Pa bliye se yon chèn li ye. Son chèn li ye, key sow plante a la ou konvèti lan vyann pa egzanp lèm gen dechè chou a mwen konvèti lan vyann mwen bay kochon an kochon an retounen vyann ban mwen mwen bay bèf la dechè a li retounen l an lèt ban mwen sa se kapasite pam poum devlope. M gen espas, yon ti espas ki ka pran 3 mè kochon, ebyen nan espas 1 nan edmi, mwen genyen 3 pòte kochon, e chak pòte sa yo avèk 12 kochon, w ap wè kantite kochon ke mwen gentan genyen pandan on ane avèk 3 mwa. Ou menm, se yon konsèy sa m mwen pote pou ou, se itilize sa w genyen an pou w kapab rive avè l kote ke ou vle rive. Se konsèy, youn nan konsèy ke Jezi te bay. Dezyèm konsèy. De lòt konsèy. Dezyèm konsèy la, Pa koute moun ki di ou ti kal sa ou genyen ou pa ka demare avè l. Mwen menm, kote m ap di w sa la, mwen se yon agwonòm, men mwen envesti nan famasi. Mwen envesti nan famasi. Mwen kòmanse yon famasi avèk yon bwat medikaman. Sa vle di ke li te piti, men mwen te kòmanse avèk. Sa vle di ke mwen te kòmanse avèk moun pou m ban. Syens. Se yon bwat medikaman. Mwen achte yon bwat medikaman, mwen depoze l, kon l rate, mwen vann li, mwen depoze l ankò, mwen rate l, kon l rate, mwen achte ankò, mwen vann, e jiskaske mwen fè kantite chif m genyen an, mwen fè famasi. Bon bagay. Sa vle di, ti kal sa w genyen an, ou ka kòmanse avè l. Twazèm konsèy. Koman pou jere sa w genyen an lè w fin gen.
Ok nou retounen m salye tout moun ki fèk branche yo eskize pou koupure lan Marlène, Ricardo sa kap fèt kòman Orlando ye eehh Nelson sa kap fèt bon bagay bon bagay nou retounen problèm teknik men ou konnen nou la nou branche e janm konn toujou di l ou ka chèche yon Sa kap fèt sa kap fèt nou kontan live avèk ou nonm se Johny Obelus e chak dimanch nou toujou rankontre kèk antreprenè e pou nou pataje avèk ou konsèy ke yo genyen si w son moun ki nan biznis si w son moun ki nan yon aktivite kote wap fout sèvis pou moun wap ede moun wap ede kominote w men wap fè pwofi tou paske si w son antreprenè ou son moun ki pran risk men risk ou pran an nan entansyon pou ou fè pwofi sa ekstrèmman enpòtan apa de ede ke w ka ede kominote w men ou nan biznis ou nan biznis pou fè pwofi m sot nan emisyon avèk Maxime Daniel Etienne emisyon antreprann m envite w branche swiv emisyon sa anpil bèl konsèy ap bay. E mwen avèk 2 antreprenè la, se yo ki te nan emisyon an, yo nan sektè agwoalimantè e jan m fè l nan, jan m di l nan Facebook Live lan, m p ap gen tan pou m fè anpil pale avèk yo men yo gen 3 konsèy pou nou. Premyèman y ap prezante tèt yo, kiyès yo ye, nan ki sektè yo ye. Yo sot pale de agwoalimantè, ok, moun ki nan biznis elvaj. tè, ok, travay tè, pwodiksyon alimantè, pwodiksyon agrikòl. So yo konn plis ke mwen e yo pral prezante yo epi y ap pataje avèk nou, y ap prezante yo, y ap di yo nan ki biznis ke yo ye, ok, de kisa yo sot pale nan emisyon an epi y ap pataje avèk nou 3 konsèy, tande wi, 3 konsèy si w se yon moun ki nan biznis, menm si w pa nan biznis tè, menm si w pa nan biznis agwoalimantè, men 3 konsèy ke y ap ban nou yo, m panse ou menm k ap gade videyo sa a, Mete tou an pasan pataje l ki ap enteresan pou ou e ki ka ede ou. Pabliye ou bezwen yon ide pou rich, yon ide pou devlope, yon ide pou avanse e yo pral pataje avèk ou 3 konsèy. Ok nap kòmanse avèk premye an. E m kontan ansanm avèw pataje nan Facebook live la. Se ke mwen m se Eddy Jackson Arlette, enjenyè an Volant Express ak espesyalis an pwodiksyon dijital e m se prezidan Agro Innovasyon Responsab Pwodiksyon Dijital.

Whatever biznis wap fè an, whatever, yon antreprenè se yon moun ki pran ris. Sa vle di ke tout sa ou pral fè an, ou fò gade ris lan dabò, pa met nan tèt ou ke wap fè bak. Pa kwè nan moun ki di ou pap sa, pa kwè nan moun ki di ou pap anyen. Men tou senpleman, kwè nan tèt ou, kwè nan kwè nan nan sa ou genyen, kwè nan kapasite ou, kwè nan kapasite entrensèk ou, konprann ke sa ou ka fè an, se avèl ou kapab soti, se avèl ou kapab rich avèk yon ide, e tout sa wap mne gen pou m di.

Se elvaj, pito a se pwodiksyon vejetal, ki pwodiksyon vejetal, e mwen fè elvaj anpil, mwen se gen antrepriz mwen kap mache se an elvaj. Pè tankou pè egzanp yon moun ki genyen yon espas, kèk sa espas ke ou genyen, ke ou te an pwovens, ou te nan milye riral, ou te nan vil, ou kapab itilize l, ou kab itilize l. Pou w fè kwakseswa kèk swa ou gen bezwen, se sèlman mete may nan tèt ou pou w devlope sa w genyen an, pou w devlope sa w genyen an. Pa egzanp, mwen menm ki nan milye vil pwovens, m ap ba w egzanp pa m avan, ke mwen gen yon espas ki kapab te pran 4 mè kochon pa egzanp, sa son egzanp ke m bay pou tèt pa m, si yon moun ki gen moun pòv ki nan milye riral ki te kapab fè elvaj sa tou pase gen dechè e kwizin yo dèfwa nou jete yo, gen dechè mache yo ke nou rete pre yo nou jete yo, ke nou kapab itilize yo nan alimantasyon an. Pa bliye son chèn li ye. Son chèn li ye, key sow plante a la ou konvèti lan vyann pa egzanp lèm gen dechè chou a mwen konvèti lan vyann mwen bay kochon an kochon an retounen vyann ban mwen mwen bay bèf la dechè a li retounen l an lèt ban mwen sa se kapasite pam poum devlope. M gen espas, yon ti espas ka pran 3 mè kochon, ebyen nan espas 1 an edmi, mwen genyen 3 pòte kochon, e chak pòte sa yo avèk 12 kochon, w ap wè kantite kochon ke mwen gentan genyen pandan on ane avèk 3 mwa. Men, se yon konsèy sa m mwen pote pou ou, se itilize sa w genyen an pou w kapab rive avè l kote ke w vle rive. Se konsèy, youn nan konsèy ke li pote. Dezyèm konsèy. De lòt konsèy. Dezyèm konsèy la, pa koute moun ki di ou ti kal sa ou genyen ou pa ka demare avè l. Mwen menm, kote m ap di w sa la, mwen se yon agwonòm men mwen envesti nan famasi. Mwen envesti nan famasi. Mwen kòmanse yon famasi avèk yon bwat medikaman. Sa vle di ke li te piti men mwen te kòmanse avèk. Sa vle di ke mwen te kòmanse avèk yon poum pap siyen ansent. Se yon bwat medikaman. Mwen achte yon bwat medikaman, mwen depoze l, kon l rate, mwen vann li, mwen depoze l ankò, mwen rate l, kon l rate, mwen achte ankò, mwen vann, e jiskaske mwen fè kantite chif m genyen an, mwen fè famasi. Bon bagay. Sa vle di, ti kal sa w genyen an, ou ka kòmanse avè l. Twazèm konsèy. Kòman Pou jere sa w genyen an lè w fin gen.
Ok nou retounen m salye tout moun ki fèk branche yo eskize pou koup yo lan Marlène, Ricardo sa kap fèt kòman Orlando ye eeh Nelson sa kap fèt bon bagay bon bagay nou retounen pwoblèm teknik men ou konnen nou la nou branche e janm konn toujou dil ou ka chèche yon mwayen oubyen ou ka chèche ekskiz so. Bon pa bezwen ekskiz m chèche yon mwayen m tounen live avèk nou Donk nou te rive nan twazyèm konsèy lan avèk antreprenè lan. Twazyèm konsèy ke map bay sitou pou antrepriz la se lè ou fin gen antrepriz la, lè ou fin genyen an nou ta di aktivite a kòman ou dwe jere l Toujou met nan tèt ou biznis lan se yon batay granmoun pou tèt pa l ou menm ou se yon pèsonaj li menm li se yon pèsonaj Ke li k sa w genyen an, li sèvi l, ou menm sa w genyen an, li sèvi w. Lò w retire, mete se prete w prete ladan. E kòmsi w t ap jere yon bagay pou yon moun. M pa di l pou ou, ou ka antre fè nenpòt kòman, ou pran nenpòt ki lè, ou retire nenpòt ki lè san kontwòl. Depi w fè sa, l ap kraze nan men w. Sa se twazyèm konsèy ke mwen ba w, lò sa se lè w fin genyen sa w ap genyen an. Ou jere l, se kòmsi l se yon antrepriz, Li granmoun pou tèt li ou antre tout sèlman wap jerel pou li menm vwala tchaw tchaw sè de fou sè kisa ou tap pote pou nou mete a pete yo. Mesye kòman pou yo kontakte nou kòman pou yo jwenn nou. Mwen menm ou ka kontakte m sou telefòn mwen se 37 14 43 87 epi mail mwen se lavira production 2015 a commercial gmail pwen kòm. Ok e mèt ou se.